E eleksyon sa kraze a 3 repriz. Alò a 2 repriz, twazyèm fwa yo refè l, ou genyen l pi rèd. Men nou kapab di nan 2 premye fwa yo te fè l lan, ou te stil genyen l. Kounye a la, jèn yo ki ap tande, k ap gade la a, yo bezwen pou ba yo yon ti eksplikasyon ki pi klè. Malgre w te di yo deja, mwen menm m konnen yo deja. M konn rezon an tout bagay. Men, lè ou rantre Pòtoprens, si w sonje dat lan, w ap ba yo l pou nou. Lè w rantre Pòtoprens, ou te vin chèche sètifika w kòm senatè eli lan CEP an ki twouve li nan do Legliz Sen Pyè lan, nan Petyonvil. Ou te bay yon pwen de près, Epi pa la swit ou ta pral patisipe lan yon emisyon nan yon radyo ki trè koni nan lakou, nan Petyonvil lan ki gen yon jounalis ki trè koni. Ou a pral di nou kisa ou te konprann de arestasyon lan, kisa, kòman se, kisa bagay la te ye efektivman. Paske pa bliye non, yo di jenès la konsa ke se yon dwòg dilè ke yo arete, se yon dwòg dilè ke yo voye aletranje. Paske sa li trè enpòtan pou jenn ki sou TikTok yo. pou yo tande, pou yo konprann vreman kisa bagay la te ye, paske mesye yo vann nou kòm yon dyab kòmandan, menm jan yo te fè Prezidan Jovenel. Ede nou konprann sa a. Eli ou kòm senatè, rantre Pòtoprens kòm senatè eli, vin chèche sètifika ou pou sètifye ke ou senatè, epi patisipasyon nan yon emisyon nan kapital peyi Dayiti. Reprann sa pou nou kòmandan paske li ekstrèmeman enpòtan pou lajenès ayisyèn.
Premyèman e Bertho m ta renmen remèsye jèn yo pou sipò yo, pou jan yap defann mwen sou tiktok avèk dè machann mikwo, dè moun ke yo peye pou fè yon, ke yo konprann e batay la, yo konprann sa kap fèt la. Donk mwen remèsye yo e se sak fè kounye a Bertho m pa menm bezwen reponn, mwen konnen jèn gason, jèn fanm yo ap reponn vagabon yo. E wap wè yo ap panike, yap fè bak tou. Donk m vle remèsye tout moun sa yo. jèn e mwen jèn ki toujou la k kanpe e k ap batay. Wi, yo vann mwen. Ankò youn fwa Bertho, jan m di w la, se devwa yo, se nòmal pou yo vann mwen jan y ap vann mwen. Se nòmal pou yo dyabolize m paske yo pa ka kontwole m. Lè yon sistèm ap benyen nan koripsyon, lè yon sistèm ap kraze brize, yo pa gen lòt jan dè nèg tankou m pou yo se elimine, se fè sa w vouwè yo te fè avè m nan. Annatandan, lè yo pran m, yo pa arete m. M pa arete. Dayè Sena de la Repiblik vote e yo di ke pat gen arestasyon, se priz de kò, se kidnaping. La jistis ayisyèn, Danton Léger ki te komisè gouvènman, rekonèt son kidnaping, ke l pat menm okouran, ke pat janm gen manda. La jistis ayisyèn an jeneral di pat gen manda. Donk nèg yo kidnape m, pat janm gen arestasyon. Nèg yo gon priz de kò yo fè on kidnaping yal avèm pou paske yo vle fèmenm yo vle poum sispann pale sa map pale yo yo pa vle tande verite verite ap blese yo yo di Guy Philippe se pi gwo dròg dilè karayib la yo di se Pablo Escobar karayib la ya aretem swa dizan men e kidnaping li ye piskl pa respekte anyen nan sa la lwa di yo kid.